Frèm ak sèm yo Bondye beni nou, Bondye gade nou, Bondye pran swen nou, Bondye pase ansanm avèk nou. Se toujou zanmi nou, kolaboratè nou an Jezi Kri, Evanjelis Estimab Citaïs ki rejwenn nou nan lè sa pou yon lòt video a la glwa de Dye. Mwen di mèsi avèk zanmi YouTube, zanmi Facebook, zanmi Instagram. Mèsi avèk tout ansyen abònem yo mèsi avèk tout nouvo abònem yo e mèsi pou pasyans nou pou konpreyansyon nou espran ke le Senyè pap manke pa beni nou pou sa mèsi pou moun ki te abòne pataje like e kòmante e m kwè ke Bondye pap manke pa beni nou pou sa pa bliye m te kite yon yon yon lòt video ke m te fè a. M te di, Kòman yo te rele papa Abraram? Alò, m ap reponn, gen moun ki pa t reponn nan kòmantè. M te di, Moun ki te jwenn repons lan, ou kapab ekri l nan kòmantè ak mwen. Ondirè pa t gen moun ki te bay repons la. Enben, repons la se. Papa Abraram te rele Terak. Papa Abraram te rele Terak. Donk aswè a mè frè e sè, e jan ke wap gade nan video a nou vin pote kelke mo de meditasyon pou ou a la glwa de Dye. E donk nou pral jwenn lekti pawòl Bondye se nan Matye chapitre. Matye chapitre 11 le vèsè 28 Matye 11 le vèsè 28 se yon vèsè donk ki trè koni kote tout moun konnen l li di venez a mwa vou tous ki èt chaje e fatige je vou donnere di repo venez a mwa vou tous ki èt chaje e fatige je vou donnere di repo ebyen nan kreyòl la Li di konsa, nan Matye 11 de vèsè 28, li di konsa, E vin jwenn mwen ou menm ki bouke, ki fatige, m ap ba ou repo. Vin jwenn mwen, ou menm ki bouke, ou menm ki bouke, ki fatige, m ap ba ou repo. Donk, an gwo, mè frè e sè, e. Donk, m kwè ke avan de kòmanse, nou pral pase yon moman de priyè ansanm, kòm dabitid, nou konnen ke Dye avan tout bagay. Pè Selès an Jezikri, Lewa dè Wa, Lechèf tout chèf, ni sou tè a, ni nan syèl la, ni anba tè a, pa gen, tout jenou flechi devan ou. Pa gen lòt non ki pi chè, pa gen lòt non ki ka delivre yon moun, sidon le non de Jezikri. Seyè aswè a nou prezante vrèman videyo sa a, mesaj pawòl ou avèk zanmi nou yo ki pral tande. N ap mande w tanpri pran kontwòl tout bagay, tout espri enfènal, tout espri ebyen k ap vrèman boulvèse moun Seyè Dye ki anpeche Lèzòm tande mesaj pawòl ou nap antre lespri sa yo e beni chak moun ki pral tande papa tanpri beni moman sa pou nou e beni mwen menm etanke sèvitè ou ki pral e vrèman e bay mesaj sa nap mande ou tanpri ke tout sa ke nou va di yo pap soti de la pa de mwen menm li va soti yo va soti de la pa de ou papa tanpri fè sa pou mwen se priyè ke m adrese avè ou o non de Jezi Kri amèn men sijè mesaj la mes frè et sè. ki di L'appel de Dieu, L'appel de Dieu face à la résistance de l'homme. Sijè nou gen aswè a, ke nou pral deba, ke nou tire nan Matye 11 li vèsè 28 la ki di L'appel de Dieu face à la résistance de l'homme. Mè frè e sè, nou konnen trè byen lòm, Apre lòm te fin peche, lòm nan te pèdi relasyon l avèk Dye, e m souvan di sa, lòm nan te vrèman e nan Matye chapitre e alò nan Jenèz padon, nan Jenèz chapitre premye, le vèsè m kapab di 27, e kote ke lòske Dye fin kreye tout bagay, li kreye lòm nan. Nan Matye, li te kreye lòm nan, li plase l nan le jaden Edenn avèk tout pwovizyon, li t ap veye lòm nan, lòm nan te gen bòn relasyon avèk Dye. Men piske lòm nan vin peche, nan Jenèz chapitri 3, ebyen ou pral wè, ebyen Dye li menm, nan Jenèz chapitri 3 le vèsè 23 pou rive nan vèsè 24, ebyen lòm nan, piske lòm te vin peche, ebyen Dye li vin chase, Lòm nan mete de lòm nan deyò dan le jaden Deden. Mè frè ze sè, epe depi lò a lòm nan pèdi relasyon n avèk Dye, lòm nan vin ap miltipliye peche de jou an jou. Donk pou ke Dye li menm li te fè plan pou l te rejwenn lòm n ankò, li te fè plan de redanmsyon pou lòm asavwa Jezi Kri. E sa k fè? E Jezikri di nan Matye, e nan Jan 3, vèsè 16, li, Kar Dye a tant eme le mond, ke la done son Fis inik, afenke kikonk kwa an Li, ne peris pwen, men ke lè lavi etènèl. An bon kreyòl li di, Bondye tèlman renmen, renmen le mond, li bay sèl Pitit Li a, ki se Jezikri, pou L ka mouri nan plas peche mwen, mwen avèk ou, afenke pou lòm nan, pou ke n kapab gen lavi, ki pap janm fini an. Donk, avèd nenpòt moun ki kwè nan li, yo va gen lavi ki pap janm fini an. Donk, yon sèl mwayen yon moun kapab gen lavi ki pap janm fini an, ki pap janm fini, se aksepte Jezikri kòm Sovè e Mèt ou. Men byenneme, men lòm nan fin peche, men Dye toujou ap lonje men n. Sovè a ap toujou, toujou ap lonje men n pou ap rele lòm nan, pou ap fè apèl a lòm nan. E sa k fè nou di, Apèl de Dye fas a la rezistans de lòm. Men frè e sè, si w ta pèmèt mwen dekòtike oubyen byen bay yon ti detay sou apèl. Apèl, ki sa apèl ye? Nan mo grèk la, nan mo grèk la nou di.

Enben nan menm vèb sa a enben ki rele kletòs enben yo toujou fè yo toujou gen alò se toujou menm apèl la. Donk mè frè e sè nan apèl Bondye ap fè avèk lòm nan depi lòm nan di li di vene nan Matye 11 vèsè 28 la Jezi Kris ap di Venez à moi, vous tous! Tous sa a nou mè byeneme, nenpòt moun, san esepsyon. Apèl sa a nou kapab rele l apèl, nou kapab di jeneral. Depi w wè tous la, ebyen, tout moun nèt kapab vini. Tout moun ki te vrèman, ebyen, ki t ap viv dan la dezobeyisans, tout moun vrèman ki se, e m kapab di, desandan, Adan e Èv ki se e ki genyen non nati ki soti non nati nati pecherès ebyen moun sa yo ebyen yo dwe Jezi Kris ap rele yo. E sa k fè nan Women 3 23 li di tous ont péché sont privés de la gloire de Dieu tout moun fè peche yo tout vire do bay Bondye ki gen pouvwa. Kidonk mè frè e sè aswè a pa gen moun ki ka di yo pa yo pa peche pa gen moun ki ka di yo pa peche. Donk, kretyen de no jou, enben nou sòm dè dè pechè repantan. Men ou menm ki poko ankò aksepte Jezi Kri, enben Jezi Kris ap rele ou. Donk pou ke ou kapab vini nan patiraj Kris la, pou ke Kris kapab e Kris kapab enskri non ou nan liv de vi a imedyatman ke ke ou aksepte Jezi Kri kòm sovè e mèt ou. Donk, la gon transfè de non ki fèt. Ebyen, kote non w te ekri nan kaye Dyab la, nan kaye Satan, pou ke w t al briye ansanm avèk li, ebyen kounye a, Jezi, imedyatman ke ou vin aksepte Jezikri, ebyen Jezikri se men kisa l fè, li fè yon transfè de non, li retire non w nan ak de kondanasyon an, ebyen pou ke l kapab enskri non w, ebyen nan liv de vi a. Donk, mè frè e sè, E tip dapèl sa a, nou di li fè referans ebyen avèk apèl m kapab di salvatris. Apèl m kapab di apèl pou ke yon moun, yon pechè kapab sove nanm li. Apèl sa. Men. Mè frè ze sè, nan apèl la, li gen diferan plizyè tip dapèl. Li gen apèl jeneral, li gen oubyen apèl efikas. Apèl efikas la, se lòske yon moun poko ankò, oubyen apèl jeneral la, se lòske yon moun, ebyen, depi ou te fèt, kèlkeswa ou te fèt nan yon fanmi kretyèn, ebyen imedyatman ou ka pa vrèman e. Fè diferans le byen e le mal, enben se pou aksepte Jezi Kri kòm Sovè e Mèt ou. Anpil fwa jounen jodi a, anpil moun kab di bon, a mwen m son w anfan de la pwomès, m son w timoun ki fèt e n kapab di nan levanjil, paran m fèt nan levanjil, donk e li pa nesesè pou m aksepte Jezi Kri. M ap di w nan erè. Rezon an paske imedyatman, kèlkeswa w te fèt nan yon fanmi kretyèn, imedyatman, ou vrèman ka idantifye ka e vrèman fè diferans antre le byen e le mal ebyen ou dwe aksepte Jezikri kòm sovè e mèt ou ebyen jan ke m sot di a lòske ou aksepte Jezi Kris ebyen ou vin antre nan fami Kris la ebyen Kris li menm li baw yon sinyati yon sinyati ki se kretyen. La a nou di dyab pa ka manje w, la a ou pa ka pran nan kout zonbi, la a ou pa ka pran nan ranvwa, la a ou pa ka anba lòske ou kache anba zèl Kris, enben ou kouvri avèk yon ansanm de pwoteksyon menm jan nan e nan Jewova e m kapab di Nisi ki di konsa ke Letènèl e ma banyè. Bondye kouvri w anba banyè Sentespri li afenke pou anyen mal pa rive w. Donk mè frè zesè e nan apèl jeneral la tout moun kapab vini kèlke swa sa w te ye anpil fwa jounen jodi a gen moun ki di a bon m santi m vrèman trè trè trè m fè twòp peche Bondye pap resevwa m non di vini paske apèl la li fèt a ou menm osi kèlke swa ou te yon kidnapè apèl la fèt a ou menm kèlke swa ou te yon badjikan. Ou te yon anperè, ou te kèlkeswa fason ou te e ou te yon lesbyèn, ou te yon pederas, ebyen apèl la fèt pou ou pou kew kapab sove nanm ou. Mè frè e sè, nan apèl e e pa bliye m diw konsa ke li gen 2 diferan tip dapèl, gen skonn apèl apèl. jeneral ou di yon apèl efikas pou ke ou de soti de limyè, de tenèb a limyè, de satan, de mond lan pou vin nan fami Kris la. Sa rele apèl efikas. Men apèl, dezyèm apèl la, men frè se sè, ebyen, de dezyèm apèl la, men ki se apèl, bon, avan m pran dezyèm apèl la, de m li yon vèsè pou ou, se nan 1 Korentyen chapitre. Chapitre 7, le verset 17. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 17. Li di, Sèlman, ke chaken mach selon sa part ke le Senyè li a fèt, selon apèl ke l a resu de Dye. Chak moun dwe mache, ebyen, selon apèl ke Dye fè ou, selon apèl ke ou resevwa. Donk, mes frères et sœurs, Li gen anpil anpil san ke m pa rantre nan apèl jeneral la, alò apèl m kapab di e apèl e e pèsonèl la, li gen anpil moun ki gen pwoblèm jounen jodi a lòske gen anpil moun gen pwoblèm jounen jodi a paske pa rapò avèk yo vrèman pa ka idantifye ebyen ki apèl ke Dye fè yo. Anpil lidè nan asanble, nan anpil asanble, oubyen nan ou di konsa nan anpil legliz ki twouve yo oubyen depe yo nan yon sèl grenn soulye pa rapò yo pa ka diferansye apèl yo. Ebyen nan pa ka diferanse apèl yo, yo vini nan yo tonbe nan pil tèt chaje. Mè frè ze sè, pou resevwa yon apèl m kapab di pèsonèl, e m kapab di il fo ke ou genyen 4 etap. pou franchi. Premye et premyè etap la mes frères et sœurs ebyen fòk ou resevwa sa nap di a fòk ou gon gon alò fòk ou gen yon apèl e m kapab di pèsonèl lòske ou fin resevwa apèl pèsonèl la e jeneral la oubyen apèl efikas la fòk ou gon apèl Pèsonèl, Lòske w fin resevwa apèl pèsonèl la, ki se ou menm menm, de la part de Dieu, kounye a, ou pral jwenn yon konfima, ou dwe jwenn yon konfimasyon. Konfimasyon w ka jwenn li petèt ou menm menm, pa yon revelasyon, ebyen, Ou dwe jwenn yon konfimasyon, oudiwens yon revelasyon. Twazyèm bagay la, twazyèm etap la, mè frèzsè, fòk ou gen yon direksyon. Katriyèm etap la, fòk ou gen yon pwovizyon. Donk pou antame apèl pèsonèl la. Mè frèzsè, li trè klè nan 1 Samyèl chapitre 3, nan 1 Samyèl chapitre 3 le vèsè premye a kontinye, wap wè chwa. Ebyen, Samyèl, lòske li te vrèman t ap sèvi pwofèt Eli nan tanp lan, chwa Samyèl, Dye rele misye twa fwa, Samyèl! Li panse, lè l panse se pwofèt Eli ki rele l, l al jwenn pwofèt Eli, pwofèt Eli di, M pa rele w non. Vwa retounen rele l ankò, l al jwenn pwofèt Eli, ò, li te nan dezè a, pwofèt Eli di, Nou pa rele l paske a sèt epòk, ebyen, Li te difisil pou ke te kapab pou ke le Seyè te kapab pale avèk yon moun kapab rele rele yon moun non fason konsa. Kidonk mè frè e sè, ebyen Samyèl te resevwa gras la. Ebyen Dye te nan twazyèm fwa, menm jan ke ou konnen m nan rakousi, menm jan ou konnen e istwa a mye ke mwen, ebyen nan twazyèm fwa a, ebyen la jwenn e Samyèl a jwenn Eli lè l resevwa apèl pèsonèl la, Li tande vwa a, l'al jwenn Eli, enben pwofèt la di l' konsa ke, Ebyen, si ou mèt al kouche ou, si vwa a rele ou ankò, w'a di, Pale mèt, sèvitè ou ap koute. Mè frèzesè, la, imedyatman Samyèl fin jwenn apèl la, de la pa de Dye, apèl diven an, enben, rapidman, enben, Dye pral kominike l' yon travay pou l' fè. Sa l' pral di l', pral di l' konsa ke, Ale lakay Izayi, Pou ke ou kapab vreman, ebyen, ale lwen, ebyen, yon wa. Mè frè ze sè, bagay Bondye, apèl Bondye pa nan manti. E sak fèm di, anpil mè, anpil byen eme ki kofond jounen jodi a, apèl pèsonèl avèk apèl jeneral. Apèl jeneral la, mè frè, apèl pèsonèl la, li diferan apèl jeneral la. Donk mè frè ze sè, li ekstrèmèman enpòtan. Pou ke ni mwen menm, ni ou menm pou nou kapab diferansye e 2 apèl sa yo din many aske pou ke piye non pa, pou nou pa konfonn bagay yo. Pou ke nou menm, mwen menm, pou ke travay Senyè a, pou nou kapab fè l e de la fason don ke le Seyè mande l la. Panse ke, mè byeneme, imedyatman ou jwenn apèl pèsonèl la, kwak li rele ou pou ou vrèman pastè, enben ou antre nan evanjelis, enben gen pou, gen, w a, w a jwenn anpil pwoblèm. Donk la, e donk, ou vin pa. travay selon apèl ou ebyen la vin gen anpil pwoblèm ògèy ka moute nan tèt ou on ta de chofè oske ou vin pa genyen ee ou pa gon pwovizyon an kelke sòt pou apèl pou ap travay ke wap fè a konprann pa egzanp se kòm sim ta di yo mete yon yon medsen ebyen nan yon chantye pou ke travay mason pouki poul fon kay yo mete yon yo mete medsen an ebyen nan yon chantye pou l fè yon kay pandansetan li pa enjenyè kwak yo mete yon enjenyè enben pou fè yon operasyon pandansetan li pa medsen enben se ansanm de pwoblèm sa yo mè frè e sè ni mwen menm ni ou menm pou ke n kapab vrèman pridan ansanm avèk yo donk de apèl yo pou ke n kapab konnen ki apèl yo fè aswè mè frè e sè nou pap fè videyo a twò long men nou ankouraje w rete lakay Bondye. Sispann fè rezistans avèk lavwa de Dye. Li pa etonan gen anpil moun la kap tande m e aswè a ki gen de tan depi ke le Seyè ap rele yo ebyen pou yon ministè petèt pou yon apèl pèsonèl ou jis pou yon apèl jeneral oubyen pou yon apèl efikas men yo pa janm vle e tande lavwa de Dye yo pa janm obeyi avèk lavwa de Dye ebyen map di malè malè a ou menm. Donk aswè a nou ankouraje w kèlkeswa ou ta ou te ou resevwa yon apèl efikas oubyen yon apèl pèsonèl ou bezwen sa k esansyèl la ou bezwen rete dan lobeyisans ou bezwen obeyi avèk lavwa de Dye pou ke Lesenyè kapab fè wout avèk ou esperan ke pawòl sa yo kapab devni yon sous de benediksyon pou ou menm k ap tande aswè a ke Bondye beni w n ap rankontre w pou lòt videyo.